Bonjour tout moun, pou nou menm ki rekonèt mwen deja e sila yo ki poko rekonèt mwen, non mwen se Myriam, mwen genyen yon paj sou Instagram kote byen souvan mwen konn pataje de pla avèk nou, men se toujou pwodwi final yo ke nou wè. Anpil fwa, kèk nan nou di mwen, Myriam, kisa ke w fè, kòman ke w te fè prepare sa, montre nou kijan pou w fè li.

Derby this one is for you so tout pou lòt moun ki renmen manje pwason m konnen nap enjoy sa nap kapab wè li kit ou renmen fè manje kit ou pa renmen fè manje wap enjoy pwosesis lan sa ke mwen pral montre nou la kòman ke mwen fèl non mwen pa yon chèf Mwen sèlman renmen fè manje e bi mwen vrèman se pou mwen kapab kontinye kilti ayisyèn nan nan kay nou avèk timoun nou, avèk tout lòt moun ke nou ta renmen share kilti kreyòl la. Donk nou pap janm wè ke mwen mete chèf Myriam paske non m pa t al lekòl pou mwen aprann fè manje se jis yon pasyon depim piti wi depim piti mwen renmen manje e mwen aprann fè manje paske se yon bagay kem renmen donk map kontinye pataje avèk nou pasyon pam si nou swiv paj sa. Anpil nan nou ki renmen manje sa yo, nap kapab apresye paj la tou. Donk, janm di nou an, stay tune, we coming right back. Jan kem te di nou talè a, se pwason ke mwen pral prepare, pa vre? Men pwason yo la, se yellow snapper, yo rele yo yellow tail. Donk, pwason yo la, yo gentan grate yo, retire pi gwo kal yo ki sou yo a. Men mwen menm, avan ke mwen prepare l, mwen genyen pou m kontinye, paske ou kapab wè la, li genyen, wè, li stil genyen an rès sou li. Donk, avan ke ou mete, netwaye, mete epis, fòk ou fè pati sa ladan. Ok, jan ke mwen te di nou an, fòk nou byen pran tan nou pou nou kapab retire depi se dènye ti kal yo, paske lè nan lache pwason an, nou kapab mande pou yo netwaye l pou nou. Men vreman, yo pa pran tan yo pou yo retire depi se dènye ti bagay. Mwen menm pou tèt pa m, mwen pa renmen tout ke a, donk mwen mande yo koupe l. E yo genyen fen yo la, ke mwen koupe yo tou men si se preferans ou pou n kenbe yo nou kapab kenbe yo nou gen sa yo la ki pèmèt yo najwa w yo pou yo naje ou mande yo pou yo koupe l si se sa ke ou renmen donk m fin netwaye li anndan pwason an klin apre ou retire depi se kras ki te anndan li mentnan avan ke ou mete l tranpe nan dènye vinèg Avèk sitron avank ou mete epis lan. Fòk ou fè de mark pou koupe li pou l kapab byen rantre ladan l. Donk. Ou fèn fè sa, ou wè mète pwason ou bat nan bòl la. N ap pral mète vinèg la dan. Donk, n ap ouvri vinèg la. A wè? Ou vide. Ou pa bezwen fè chich avèk li. Pwase ke se pwason li e, ou te mèt mète. A wè? N ap fè de mèm avèk ju sitwon an.

Sa depan de ou menm, men mwen menm m pral kite li nan bòl la la pou yon 30 minit pandan ke m pral prepare epis lan epi answit nap rense l pou nou byen asizonnen li fè li santi bon. Jan ke m te di nou an se diri koulè a pwa wouj ke map fè jodia donk sa se pwa ke m pral itilize pou m fè Du riz a. Alright. Lè w ap fè du riz kole avèk pwa, fòk ou asire w ke lè pwa a bouyi, li pa kraze. Li gen tout konsistans li. Paske lè w pral melanje li avèk epis lan pou fè du riz a, ou pa vle pou li vin tounen yon ma. Lè w ap fè sòs pwa, se yon bagay diferan. Donk sa se yon leson pou yon lòt jou. Men pou. Pou diri an, ou pa vle pou l kraze. Donk, m pral lave li, mete l bouyi, epi lè li fin bouyi, m ap montre nou ki konsistans ke mwen menm, mwen vle pou pwa mwen ye, lè m ap fè diri kole avèk pwa. Ok, nou retounen avèk pwawo yo pou nou kapab prepare epis lan. Tou dabò, fòk ou retire pati sa yo, pa vre? Donk. Pou la mete li sou yon cutting board, ou byen sou pa gen cutting board, ou jis itilize sa ou gen nan kwizin lakay ou. A wè? Ou etire sa yo, mete yo de kote. De fwa nan branch sa yo, yo kon an ti jan uze, ou ka merite pou etire yo. But la nou gen de, yo byen vert. Donk sa m bal fè, m ap jis lave yo, pa vre? Ou fin lave yo, ou koupe yo an mòso. Epi answit m pral mete yon ti poud magi bèf la dan li. Non mwen pa mezire l. Mezi lan li nan tèt mwen. Paske m abitye fè l deja. Epi sa a se yon ti Sasoun, se brand Badia, but janm di nou an, itilize nenpòt sa ki bon pou ou a la fen paske se gou ke wap chèche ba li. Fè pwa yo. Pa vre? Nou ajoute Badia a ladan. Mwen toujou mete dry parsley nan epis mwen. Mwen ap wetire kouvèti lan. Pase la pranm trop tan pou m fèl konsa. E pi. Voila. Answit, ki sa ke mwen mete lè m ap fè epis? Yon ti lwil doliv ladan. Nou mete yon ti lwil. Sitron. Epi yon ti pwavon, ou gen dwa mete pwavon vè, ou gen dwa mete pwavon wouj, nenpot sa ou vle a. Jodi a, se joun nan m ap itilize. Donk, li te lave deja. M ap pran yon mòso. Aktyenman, 2 mòso, epi mwen koupe yo ankò. Sa vè? Mete vè sa la. Ah, gen defwa si wap prepare epis pou yon lot bagay, ou gen dwa mete pat tomat la dan ni, men se pou pwason an map prepare li, avek diri an, m pa bezwen pat tomat la dan, m pa bezwen l joun, donk se sa yo ke mwen mete la dan ni. Ah, gen moun ki konn mete zonyon tou, ah, bat mwen men mwen pa itilize zonyon nan epis mwen. Ok? Donk nou pral mete li pou nou blende li. Toujou gen yon blender lakay ou ki la sèlman pou epis. Paske moun ki fè epis yo yap konnen sa map di an. Ou pa ka fè ju nan sa a, menm si w mete l tranpe nan klorox, nan nenpòt ki bagay yo apre sa, odè la estil rete ladan. Donk nou prale la. Donk nou kapab wè Epis lan li fini. M pral vide li nan yon ti bòl pou nou kapab wè. Wi mwen pral pase yon ti dlo nan sa a paske tout bagay yo sipoze itilize. Ok, pa gen gaspiyaj. Se konsa epis lan pwodui final la. Nou konnen ke pwason an tap tranpe nan vinèg, sitron, ju sitron. Deja, m bral rense li. Fou byen rense yo. E menm ou peze yo. Pou dlo a soti la dan yo. Wè sitron an, vinèg la ki antre la dan gen tan penetre nan chè la. Ok, vwala. An pou ten dlo an. An pou tounen sou pwason an. Ok. Epis ou lan. Mete ase epis pou pwason an. Se tankou se naje lap naje an. Pa fe chich avek li. Bay pwason an epis lan. Li bezwen. Nen na pral manje li. Na pou we sa. Tout byen jwenn. Nan moun yo di ya, e pa tout piman ki menm. Ok? Donk, lò w fini fè sa, pou yon pran menm konsa, ou mete l nan chak ti antre. pati pou te koupe l. Pa vre? Konsa. Ou kite l la. Konse. Ou gen dwa pran yon ti mòso ten pou ou mete sou li. E jan m di w la, wè, nou pral rense l. Pran, ou mete l chita la, ou kouvri l ankò. Jan m di an, sa depan de ou menm, ou gen dwa fè l tranpe pou 30 minit, pou 1 è tan, 2 è tan. Men mwen menm pwason m nan ap rete tranpe la pou yon 1 è de tan. Ok? Wè? Ok nou retounen pandan ke pwason an ap tranpe pwa a ap bouyi ou kapab fè de preparasyon pou pèmèt ou save time for later so ou gen zonyon pwavron ke ou ka koupe mete la toujou ou kapab fè dekorasyon pou mete sou sòs lan pou mete sou pwason an kèlkeswa sa vle a. Paske lè wap fè manje ayisyen, vrèman pa gen rush ladan li. Li pran yon bon ti tan. Donk nou pral fè sa, epi answit nap retounen avèk next step la. Nou retounen ankò e fwa sa mwen pral montre nou ki diri ke mwen itilize pou m fè diri kole avèk. Nou kapab wè li ankò, se ti machann. Li gen yon foto yon ti machann avèk yon bagay sou tèt li ki prale nan mache. Donk se diri sa ke m toujou itilize lè m ap fè diri kole avèk pwa. Mwen pral lave diri an. Wi, lave diri. Sak diri sa a prèske fini, donk m pral oblije al nan Bravo. Se la m toujou jwenn li, nan Bravo. M achte diri a, se diri basmati ti machann. Koman ou fè konnen ki kantite diri pou mete pou dlo ke w ap fè a? Mwen menm mwen pral montre nou kisa ki mache pou mwen, kisa ke m konn fè. Tout moun gen sekrè pa yo, tout moun gen yon fason, si yo gen 3 kòp diri, yo konnen fò yo mete 2 kòp dlo, but m pral montre nou kisa mwen menm mwen fè, ok. Mete sa de kote, vwala mwen gen diri mwen nan sa. M pral lave li jiskaske dlo blanch lan sòti ladann. Sa se kle a. Lè w ap lave diri, ou bezwen kounye a pou dlo a vin rete klè. Pa wè? Donk, n ap retounen ankò lè nou fin lave diri nou pou n kapab mete li nan chodyè la ki gen tan ap bouyi avèk pwa a ke nou pral wè. Vwala, m mete premye dlo a. E ou pran diri a. Ou fwote li anba men w, byen fwote. Pou l kapab ba ou, wè dlo a, wè koulè l. Donk kounye a w ap lese dlo sa ale. Nou wal bay yon dezyèm lavaj. Pou dlo a koule la dan. Ou gen tan wè dlo a toujou blanch, pa wè? Byen rantre ladan l, byen fwote yo. Ou pa bezwen pè gou a pap soti. Wap toujou gen flavor diri basmati sa a. Ki se ti machann lap toujou rete ladan l. Nou pral fè yon twazyèm. E twazyèm nan ou kapab wè dlo a rete klè, ou ka wè diri a anba li. Se sa ke w ap chèche vrèman, ou fè li, ou lave l, epi ou jete l. Wè? E vwala, ou fin rense diri a. Kounye a, diri a pare pou nan mete li nan chodyè lan kote pwa a deja ap bouyi, ap tann li avèk tout epis, magi ladan li. Ok nou retounen ankò nou wè nou ta fin netwaye diri an ki la byen lave kounya nou pral depoze li nan pwa ki tap bouyi avèk tout epis tout bon ti zen yo ki pou fèl gou nan gou pa ou. Wè, dlo pwa a ap bouyi, byen bouyi, li pare pou l resevwa diri a. Donk, diri m nan men, sa m ap fè, fè atansyon pou li pa vole sou nou, pran yon kiyè pou w rale diri a. Dekrase li. Mwen, mwen. Donk mwen menm sekrè pa mwen janm de di nou an talè an, pa vre? Ki sa ke m konnen lè diri a ase pou dlo a? Diri a rete an lè dlo a. Di moman ke mwen sa, m konnen ke diri m nan pral byen grennen nan gou pa m. Donk. Nap bese du feu a epi answit nap brase l pou li kapab pran kò li. Wè dlo a byen krèm pou li. Gade grenn pwa yo la toujou. Byen antye, yo pa kraze janm te di nou an. Epi answit tout epis yo nou kapab wè yo ladan nan diri a. A wè, men diri a ladan. Ou kapab goute l pandan wap fè l lan. Pase se konsa ou kapab konnen si. Humm oh yes so nap kite li sou yon medium low level pa vre mwen men mwen pako ap kouvri l ok kounya nou prale komanse euh pran pwason an ke nou te fin asizonnen e earlier a nou te mete tout sa nou te bezwen ladan li pou fè li nan gou nou. Donk kounya m pral pran farin mwen pou m kapab pase li ladan. M pral mete l nan yon plato ki plat, ki ase laj. Apre, mete ase farin. Epi answit, m ap pran gan mwen paske son bagay ki Ou pa anvi rete anba zong ou, menm kant ou lave men ou defwa, sant epis lan, pwason an, li pran tan pou li soti. A wè? Donk, sa map fè, men pwason la, a wè? Pran li. Wè jan l byen tranpe, tout anndan l byen pran nan epis lan. Mete l la. Chita sou farin nan. Ou vire li. Ou asire ou ke li byen rentre. Paske lò pral fri pwason, ou pa vle pou li kole nan pen nan. Si se nan deep fryer wap fè li tou, ou pa anvi pou li kole la dan. E avèk farin nan, li vin ba li yon ti, yon dezyèm, tankou yon kot. or protective coat ki ba li yon ti um, ki fè l pi crispy. Alright? Donk wè jan pwason an ye. Tout li menm jwenn nan farin nan. Li pare pou li ale nan grès lan apre sa. N ap repete pwosè a pou tout lòt yo ke w pral fri an. Ok janm te di nou talè a nou wè ke dlo a fini ladann kounya li pare pou li toufe men avan ke li toufe mwen menm mwen pral mete yon ti lwil li gen dwa se vegetable oil ou gen dwa canola oil li gen dwa nenpòt ki lwil ki fè w plezi an si w pa nan yon rejim yon dayèt Kondi moun yo oubyen nenpòt ki sa ke w vle ke w gen nan kwizin ou ke w sèvi avèk li, sèvi avè l. Alright. Epi answit, ou pral fon ti vire l lejèman. Kite piman yo la. Wè, 2 piman. Youn te bouyi nan pwa a. Lòt la mwen mete l pandan diri a ap fèt lan. Mwen fè l choukoun kò li. Pwa yo byen bèl, byen antye. Nou kapab wè sa. Mètnen li pare pou li toufe. Mwen menm, mwen itilize aliminyòm. De fwa tou mwen pran sachè plastik. Men je di an, mwen pran aliminyòm nan. Mwen jis pran antre li de kote. Pou l kapab byen. fèmen sou li, pa vre? E pi answit, nan mete kouvèti lan sou li. Ou mete li sou lo pou diri a pa brile, men pou li gen tout tan li pou li byen absorbe chalè lan kap monte ki pral pèmèt ke grenn diri yo kwit jan pou yo kwit lan. Ok? Donk, map retounen pou m kapab montre nou kounya pwason ki pral fri. Ok. Kounya nou genyen grès lan ki deja te ap cho. Yon fason pou konnen si grès la cho ase avan ke ou depoze pwason an ladann, ou gen dwa mete yon ti epis ladann. Ou wè li gentan ap monte. Ou pa vle grès la twò cho, ou pa vle grès la frèt pou pwason an ap pral bwè lwil lan. Ou wè ti moso farin nan m mete an li monte. Sa vle di ke grès lan li pare. Ok. Donk nou te deja pase farin nan adan pwason yo. Men yo la. Donk m pral depoze yo youn pa youn nan grès lan. Wè. Mete sa de kote. Son pwosè ki kapab pran antra 15 e 20 minit vreman pou pwason an byen fri pou l pran koulè janm ta di lan koulè jòn and krispi nè sa byen nan ke w bezwen ke l genyen. Donk nap kite li la. epi n ap gade pwodui final la alafin. Mennen nou kapab wè ke pwason yo fin fri, yo chita y ap degoute ekstra grès ki ladan yo an. Epi answit mwen pral fè sòs pou akonpanye diri an ansanm avèk pwason an. Lè nou t ap prepare pou pwason an, m te di nou nou te mal kòmanse al prepare zonyon, pwavon dous yo, mete yo de kote pou lè a rive pou n pa oblije se lè sa n ap koupe yo mete la. Retounen pou n kapab gade kòman diri an ye ki t ap

Wè l byen grennen. Pwa yo rete antye, jan ke m te di nou an. Men yo tout kuit. A wè? Diri a bèl. Li pare pou l al nan yon asyèt akonpanye de bèl pwason yo ki sot fin fri la. K ap tann li enpasyaman. Donk, nou pral prepare sòs nou. E pi, pou nou kapab fè pla final la. Donk nou kapab wè ke grès nou an ansanm avèk epis lan ki t ap epise pwason an, se ladann mwen sot pran epis sa a, se li menm ki ap prepare pou m fè sòs lan ki pral ba l yon bon ti gou pwason paske l te la l t ap tranpe depi maten. Answit, m pral mete pat tomat ke m deja deleye nan dlo, sa vre, ladann.

Ensuite map mete yon bouke ten avek pèsi ladan li. Yon pwosè ki ase senp. Ou ka wè, li prè. Humm se te ka pran sant li Li gen yon bon ti odeur pwason fre, ten an fre ladan, piman an byen bèl. Epi answit ou ajoute yon ti dlo. Wè? Sou kote, pa anpil. Mete yon ti poud magi anko la dan. E otan ke wap fel lan, ou kapab goutel pou kapab we si li nan gou, si gen ase piman, si gen ase magi. Sa li anfòm anfòm. Ankò nou sonje ke nou te prepare zonyon nou depi maten anvan ke tout bagay sa yo te la pou nou pat nan pèdi tan. Pa vre? Donk, m ap bese dife a. Bese l. Epi m ap jis ajoute Yon ti zonyon nan sa ke m te koupe a. Yon ti pwavon wouj. Yon ti pwavon vè. Ti pwavon joun. Mwen renmen mete yo nan sòs lan pou l kapab ba l gou. Men, dekorasyon final lan, lè nou pral prepare, m pral mete zonyon ki fre ankò a, avèk pwavon e tou sa, n ap kapab bwè li. Ou jis kite li marine pou kèlke minit, 5 minit, jiskaske magi a e tou sa, tomat lan, ten yo, zonyon yo, yo byen absòbe ladan l pou ba ou flavor ke w ap chèche a. Nou rive nan fen show a kote m pral montre nou pwodwi final la. Diri a. Bannann. M pat montre nou kòman pou nou fè bannann. Sa a se pou yon lòt tutorial, yon lòt pwochèn fwa nou kapab wè sa. Nou gen diri, nou gen sòs pwason, Nou genyen yon ti zonyon ki gen piman ladan ke mwen te byen prepare. Sa wè? E se sa ke mwen fin pote pou nou jodi a. Mwen swete ke nou enjoy. Ba vle di klas sa, but se nou tout ki fè l ansanm. E si ou genyen yon lòt pla, yon bagay ou ta renmen wè ke m prepare, wa kite yon comment anba. Gon bagay nan tèt nou?